Ou menm ki gen lontan kap chache yon biznis sou entènèt la jodi a video sa se pou ou Bonjour bonswa tout moun kòman nou ye se zanmi nou Wetty a fin jodi a mwen tounen back avèk video sa pou ou mwen konnen gen anpil nan nou kap chache yon biznis sou entènèt lan ki gen lontan ki pa janm ka jwenn biznis sa swa nou jwenn li men nou pa fè yo konfyans ebyen nan video jodi a mwen vin prezante nou biznis sa kap fè kè w kontan ou mèt mete konfyans ou nan biznis sa ou pap regrèt mèsi ak tout ansyen abòne mwen yo mèsi ak nouvo abòne mwen yo mwen gen yon lanmou ki trè fò pou nou map salye ou menm ki pase sou chanèl la pou premye fwa ki pako abòne kisa wap tann pou fè pati de team Rothia Fans ok mes amours videyo jodi a se ou menm ki etazini ki gen plis pase 1 an 2 zan. ki pa janm travay yes gen moun ki pa janm travay depi lè yo vin etazini gen anpil moun ki antre selon state yo desann nan travay difisil swa yo gen pwoblèm dokiman pou yo travay ou byen yo gen dokiman men yo paka jwenn travay ebyen ou menm ki nan sitiyasyon sa ou kapab lanse pwòp biznis ou avèk yon ti kras kòb sèlman pou kòmanse biznis ou. Ou pa bezwen gen milyon, 2 milyon, 3 milyon. Lè w ap fèk kòmanse, ou kòmanse avèk sa w genyen. Lè w ap debite, ou debite avèk sa w genyen. Pa fòseman fòk ou genyen anpil kòb pou w kòmanse biznis ou. Depi w kwè, depi w vle, ou kapab lanse biznis ou alèz guys. Mwen menm, mwen t ap chache yon biznis sou entènèt lan depi plizyè tan. Mwen fè anpil tantativ guys avan mwen vin retwouve nan biznis sa. E sak fè mwen toujou pran yon tan poum kapab pataje de enfòmasyon ansanm avèk nou kap edew anpil. Si tout fwa ou ta renmen antre nan biznis sa ou kapab ekrim nan nimewo telefòn mwen ki se 772 485 2954. Mwen prè pou ou poum kapab ba ou tout detay avèk enfòmasyon de biznis sa. Biznis sa se yon pakèt afè guys. Lèw chwazi antre nan biznis sa ou di yes ou vle bagay yo chanje pou ou. Yes mwen gen 1 an 2 zan etazini m pa janm travay ebyen avèk biznis sa aprè 2 zan ankò mwen pap janm bezwen ale travay avèk moun ankò. Biznis sa se yon biznis entènasyonal sak fèm di nou sa tout moun tande pale de biznis sa deja. Konpayi sa gen plis pase 61 ane depi l egziste. Pou mwa septan 2024 sa la, konpayi a sot fete 61 ane depi l egziste guys. Se pa yon konpayi ki fèt vini, se yon konpayi ki la depi lontan k ap fè aktyalite nan mond lan. Li plis pase 40 peyi guys. Li nan plis pase 40 peyi. Moun ap evolye nan biznis lan, moun ap avanse nan biznis la. E ou menm, ki sa w ap tann? Nou menm kominote Ayisyèn nan nan Etazini, depi nou mete tèt nou ansanm, nou kapab avanse. Gen anpil Ayisyen, Ayisyèn ki kòmanse evolye nan biznis lan. Nou konnen pou ou kòmanse biznis lan fòk ou envesti. Si tou fwa w pa envesti, w ap toujou pa ka kòmanse biznis. Lè w antre nan konpayi sa guys, ou jwenn anpil benefis avèk garanti nan biznis sa. Pou w antre nan biznis lan, ou pap bezwen anpil bagay, w ap sèlman bezwen 35 dola. Apre 35 dola, w ap bezwen pi piti 225 dola pou w kapab fè òdè. Sa sèlman. Avèk 35 dola enskripsyon plis. 200 mil sing dola guys ou gen pwòp biznis ou yes siw gen plis pase 225 dola ou ka envestil nan biznis lan konpayi sa se yon meyè konpayi guys lèw antre nan biznis la ou pa janm regrèt ou pap janm regrèt nan viw ke ou te fè pati de biznis sa sitou ou menm ki pap travay li vrèman enpòtan pou mande mariw fèm kado 225 dola, bon m 35 dola m kapab enskri nan biznis lan. Petèt, pi devan, bagay yo ka chanje pou nou. Sitou ou menm tou, ki pa gen tan pou fanmi ou, k ap travay maten, midi e swa, ki pa janm gen w tan pou w repoze lakay ou. Paske si tout fwa, ou rete yon jou ou pa al travay, oubyen ou ta gen yon tèt fè mal, bon, bil la chavire tèt anba. Ebyen, avèk biznis sa, Ou ka chwazi al travay men ou pap chwazi bourike menm jan w bourike a. Ou ka toujou al travay nòmal epi w ap fè biznis ou. Biznis la ap ede w anpil, biznis la ap ede w avèk tout bil ou genyen pou w peye yo. Ok guys, li vrèman enpòtan pou w fè pati de biznis sa. Lè w antre nan konpayi sa ou di yes ou vle bagay yo chanje pou ou. Epi pran sa oserye. Ok. Opòtinite ou kapab jwi nan biznis guys. Pafwa m konnen anpil nan nou ka pè antre nan biznis paske nou ka pè paske yo ap vòlò kòb nou, nou konn enskri nan biznis deja anyen pa mache yes! Pa janm sispann tante guys chak fwa ou jwenn yon opòtinite depi ou santi ke ou kapab yes ou prè pou ou kapab avanse. E gen anpil benefis ou kapab jwenn nan biznis lan. Pa egzanp, si tout fwa ou achte nan biznis lan plizyè fwa, ou toujou achte ou fin vann ou achte ou fin vann ou achte, ou gen tan ap jwi yon opòtinite pi devan men ke ka chwazi ou pou kapab travay avèk li an absans de achte pou revann ou an. Konpayi sa telman bezwen ke ou travay a pwop tet ou li baw biznis pou fè. Koman l baw biznis pou fè guys? Si tout fwa ou achte pou 300 dola yo ap voye pou 300 dola met sou li baw fè 600 dola. Ou achte pou 600 dola yo ap voye pou 1200 dola baw Sa vle di se yon biznis ki vle w avanse, se yon konpayi ki vle w avanse, li voye w al fè kòmès guys, li voye w al brase pou w kapab fè lajan mete nan pòch ou. Konpayi sa gen plis pase 250 pwodwi, lè w achte youn nan pwodwi sa yo, sou chak grenn pwodwi nan konpayi a, li bay li avèk 50 pousan off. Se sa m sot di nou la. Ou achte pou 1200, wap jwenn pou 2400. Kisa wap tann ou fè pati de biznis la. Mwen menm mwen fè pati de biznis la deja. Mwen kòmanse ap evolye. E ou menm? Lòt benefis ou kapab jwenn se lèw pale moun de biznis sa. Ou envite moun vini nan biznis la. Lè sa ou gen yon ti kòb wap touche, ou gen yon salè wap touche nan konpayi sa. Ok kisa wap tann pou pati de biznis sa ou kapab ou gen anpil ou gen anpil ou kapab guys ou gen anpil opòtinite pou jwi nan konpayi sa pa tann se lè biznis lan gen 100 ans se 70 ans se lè sa pou ap antre vini pou kapab kòmanse evolye ansanm avèk tout lòt moun ki kòmanse yo. Espanich yo ap evolye, brezilyèn yo ap evolye e ou menm, nou menm Ayisyen, Ayisyèn, nou kapab evolye tou Ozetazini. Se pa sèlman al travay ak moun ki pou nan lide nou, ki pou nan panse nou. Wi, nou kapab travay ansanm avèk moun, si tout fwa nou pa jwenn yon lòt opòtinite. Men si tout fwa m jwenn yon opòtinite pou m kapab sòti tèt mwen, ki pa yon pwoblèm pou peyi an, paske si tout fwa w antre nan yon biznis fò w konnen kisa biznis sa ye, depi kilè konpayi sa egziste e kòman li fonksyone. Eske l pa yon pwoblèm pou peyi a? Eske li byen ap avanse nan peyi Ozetazini? Yes konpayi sa a li vrèman ap evolye nan kominote amerikèn nan. Ok a paske se yon amerikèn ki te fonde konpayi sa a. Ok nou kapab jwenn building konpayi sa a nan Dallas guys. Chak ane, chak mwa janvye, chak mwa septanb toujou gen anpil nasyon gen ayisyen ladan ki toujou al selebre avèk meriken Dallas. Gen plizyè etap ou kapab pran nan biznis lan. Ou kapab kalifye pou machin, ou kapab kalifye pou lajan, vwayaj, ou kapab kalifye tou pou dyaman ak lò, tout sa yo fè pati de biznis sa map pale w lan. Konpayi sa a ba nou anpil opòtinite pou nou kapab avanse avèk lavi nou. e ou menm ki poko vle asèpte fè pati depizis sa, mwen pa konnen ki desizyon w jodi a. Pran yon desizyon avèk tèt ou di yè si w vle fè pati de biznis sa ou pap regrèt. Kòman w ka fè pati de biznis lan? Yes mwen menm mwen ka enskri w nan biznis lan. Se yon fwa w deside, ou kapab ekri m di m wi wap viv etazini ou vle fè pati de biznis lan mwen menm mwen prè pou m ede w. E si tout fwa ou antre nan biznis la ou pa gen dwa regrèt nan viw ankò ok guys nan tout biznis ou tap chwa ou tap chache sou entènèt la ebyen ou jwenn biznis ou tap chache a ti zanmi nou weti a si tout fwa nou gen yon pil kesyon nou ta renmen pozem guys ekri yo nan espas kòmantè a oubyen ekrim nan nimewo telefòn mwen m kapab ba nou plis detay avèk enfòmasyon. Li vrèman enpòtan si tout fwa ou fè pati de biznis la. Pa tann ni jodi ni demen, fè sa kounya menm. Pandan w vin gade videyo sa, pran yon desizyon avèk pwòp tèt ou di yes ou vle fè pati de biznis la e pataje videyo a bay yon zanmi w tou ki ta renmen gen pwòp biznis yo ki pako kapab, ki pa konn kòman pou yo kòmanse nou menm nou prè pou n kapab ede w avanse avèk biznis la. Ok guys, se zanmi nou Widya Fans. Mwen te kontan pou m te kapab pote ti videyo sa pou nou. Si nou te renmen nou kapab kite sa pou mwen nan espas kòmantè yo. Ciao guys, a la pwochèn pou yon lòt videyo.